Depi ou gen bras manchè, bras map fè manchè. E ou konnen mwen m pat la men e ou k bal banm kontwòl zòn nan wi menm. A ou konnen ou baz, m gen pakèt bagay map jere la, wè apre match map jere la nan kolòn. E mwen k gen kontwòl zòn nan wi menm. Tout sa fòk wal regle men fò w jere m tou monchè bras map fè. A ou pa bezwen pè monchè. Ebyen m pa gen pwoblèm.

Sak pase ou kwaze l anba avek yon lot moun ou pa ta epa ou k tal bwe avel. Se pa mwen non menn. Yoo sa w di m la menn gad yon koze e pa avè w menn. E pa avè m papa.
Tet chaje. Yoo devine a kiyes frè m. A kiyes bon a mwen ou konnen sa fè lontan m pa m pa nan studio. Ou konnen patnè konn ap bay Jay respè anlè a wi menn. An ok ok m wè kiyes. Patnè bouboul la. Yeah misye wè. Menm non misye m gentan bliye. Epa patnè w bon misye e patnè w li ye tou monchè e big patnè w m konn wè nèg yo e mwen k pa tèlman baze Pedro wè Pedro Enben men tout moun ka kason vè a madanm ou menn ou genlè choke pou sa A monchè menn oh e kèm ou touche la kounya Ok ann pale serye menn Enben w te gon pwoblèm a manzè sa k pase.

Sa poko janm anyen ou wè depi n fin planifye tout bagay la gade Ebyen map tann ou map tann ou Kèt kèt janm bon sou misye menm se pa ret la misye ap banm pawòl dyalòg mwen m wè m kòmanse me pale de afè lajan m di misye je m anvan l ale bay sa men misye ap
On kou nèg yo vreman jere men on relasyon nèg yo vreman kraze. Ok ok ok ok. Moun nan renmen yo pandan pandan map kraze relasyon an menn. Yo m paka di w kiyès ki rele Miyou ki di Miyou e lam ye menn. Relasyon pam nan tou kraze maestro. Tankou lè w di on on on relasyon ap kraze a m pa m pa konprann tankou sa vle di ou ou 2 moun kap gen trip ou pase men nou ou rabote yo. Yo baz banm esplike w kòman bagay la ye. Yo fòk ou konnen menn yo. Telefòn mwen tonbe tèt chaje pranm mwen cheri. On nèg yo on patnè nan baz lan anlè a tou. Yo misye konn bay nèg respè tou. Ok ok ok ok. Si m byen sonje m kwè misye rele G-will. Ok ok patnè chòv la ti chòv. Yeah misye rele G-will.
Ok ti chòv.
Ah anben ok ti chòv. Yeah e ti chòv la m te konnen. Yo men se yo. Ou konn misye menn, misye twò fè dyòlè menn o madanm li fidèl bay ou. Yo, pandan map jere kou sa menn, genlè gen youn nan nèg yo k rele Miyou, m pa konnen. Miyou vin sòti dèyè do m baz, li frape do m menn pandan map di lòt ti fanm nan li tap madanm mwen kanmenm.
Sak pase lpa tou madanm ou m konnen ou pap fè kou rate sak pase Mewtou ki t avèw Mewtou ki t avèm nan ti pale ou kwaze bouboul la nan bar a li t di ak mennaj ou menm jou a mennaj ou te tou kite avèw kounya sak pase bouboul la menm tou pran mennaj ou an bouboul la tou pran mennaj ou an sak pase banm di w kounya la ou bezwen pran madanm bouboul la. Men, misye n twò jèn jan, hein? Misye n twò jèn jan, hein?
Ah, ou konnen, monchè, gen gen bgay konsa l ye menm. Gen gen bgay Gade, konsa l baz. ye, frè. E, e, demwazèl sa menm, s on demwazèl m apresye tou menm. Men ou konnen, men menm nan règ pa m lan, madanm yon frè s on sè, bòs. E di mwen s on sè l ye, mwen. Menm si m pa tèlman kloz a bouboul la. Men, kòm bouboul fè w kriye nan yon je, nan konbyen je w vle fè l kriye ou menm? Se pas m ki ta fè l kriye nan kat je, brother. Nan kat je a l te eche.

Li pa vle mal. M gen la mete w sou dosye a. Bon m voye w ale. Bon m voye w ale. Manzè gen pou l soti manzè te gen yon travay li bal chèche. Yo tou wi li baz. Ou wè ou mèt kanpe ou mèt chita la veye l wap jwenn l. An enben ok m pa bezwen leve mouche. Yo nap pale.

Merci.
Vin gabo.
Yo yo Yeah diri Yo sa w fè la a men? Ou pa pou m ouvè adrès men? Yo e pa yè jodi m te pran kay misye yo Wi kote w te di m nan monchè e la m ye men Yo pou m pou pou m bgy men Yo pou m ouvè adrès ou te ban mwen men Kote w te di m nan e la l ye?

Milo. Enben ok, m ap tann apèl ou.
Dakò, mèsi. Pa pran tan non.
Dakò. Enben ok cheri. Pedro, Pedro. Hum. Pral ti revanj tande Pedro. Enben ok cheri, wè fanm sa a? Tout deja nan menm deja. Pral ti revanj tande.

Kòm depi nan jrejou m pa wè w pitit, m byen senpou.
Sa k pase menm pitit, ou gen lòt eda bwi non? Oh!
Depi se ak douz m konnen m bay nèg sa vag pitit. Epi e frè w lan wi k te voye m al kenbe nèg sa. A pa lan, kot frè w lan? Frè m lan la wi, l al travay. Oh, m pa janm wè l. Wi pitit, kounye a la pitit apre lè m te fin bay nèg sa vag lan pitit, m twouve yon pedro pitit. Rido sa pitit bon anfen. Bon la mwen menm nan tèt pranm mete m panse m jwenn pam nan sèt fwa si. Ou jwenn paw la pa janm pa fè moun konfyans. Ah pa fè konfyans bon m renmen lel renmenm map ka pa fèl konfyans nan. Ou kwèl renmenw. Ah li pwouvem.
Sak gen. Apa nou n poze menm sa wap bay menm. Apa nou n poze m nan gem nan. Mwen mwen depi avan yè m ba wè men depi lè n te pale anba a menm. Ah konnen men nou la frèm nap swiv. Sak genyen menm. Sou sa pa satisfèm nan menm. Bon trè byen menn ou konnen nap byen pase byen byen pase menn manzè reponn mwen menn. Oh bòn pi ale menn. Manzè reponn mwen menn ah ou konnen menn. E ou menm di m non sak tonbe menm pou miyou. Miyou yo.

Pandan w di sa pitit, m gon zouti yon zouti k ap ban m pwoblèm. Kisa?
Jan m di w la. Heyy tèt chaje byen swafe. Pitit m ap fè l pase mizè tou. Kisa ap mè w la pou w ap mete l alèz? M pa konnen tou frèt.
Ebyen pitit, chèche jan pou w jere sa. M ap jere sa wi. Mwen menm m p ap viv pou kò m m pa ka di w ret viv pou kò tou.

Papa ap pale kounya menn. Yo gade sak pase me nouvel ou pran ou tande swa e denye jou oubyen e denye semen ou nan zòn nan ki fè w anvi vin pale la. Yo pale kaka men yo koman bay denye denye semen. Yo pale kaka ou bezwen tande yon bagay. Yo banm pale avè w menn.
Eske w bezwen tande map baw tande. Non talè baz talè lè fini wap banm. Yo menn ou konnen ou konnen bagay la e konsa l ye menn yo on kou nèg yo te voye mal jere menn yo yo. Kwazo kwazo te kwaze m avèk madanm mwen men e pa mwen ki tal met top la volontèman baz. Se vre nèg yo te voye m di e di wil men yo menm ou menm menm ou menm ou te ka wè sa tou men ou te wè mi yo tap sot dèyè m nan men yo frape do m men ba menm ou menm ou te wè sa tou. Yo we vre neg yo te vre men yo ou konn ba la e konsa li ye men yo bat bat ok bat Chin nan men yo se li kap bat Chin nan men yo ou konn ba la e konsa li ye men yo nap jere ma nou konn ede fre nou men nou baka nan diskisyon pou pou anyen men nan diskisyon pou fanm men Baka nan diskisyon pou fanm madanm mwen mwen men anpil madanm mwen map fou pou li yo gad.

Ou genlè trèt wi papa. Menm nan konsa, sa vle di,
wap triye, Pedro ap triye madanm, madanm ou, wap triye madanm mwen, wap triye madanm Pedro.
Daprè w te konn jwèt la frè. Sa vle di, Pedro ap triye madanm ou, wap triye madanm mwen, wap triye madanm Pedro. Map triye madanm ou baz. Jay kap triye madanm ou la wi frè m. Jerry.
Ou se Jerry kap touye madanm ou pa kwèm. An ok mesye sa vle di konsa konsa nou fè genn nan. Yo e pa mwen bay. Yo m pap baw manti menn.
E la tou achte nan menm la e. Banm di w yo wè gade mouton an lè a la menn wap wè Jerry ansanm avèk tout madanm ou menn. Sou pòs se m manti tande. M bal fè w tande.
Viw m achte la e baz. Viw m achte.
Gade ti di yo. E kounye a misye ap menase m menn. An bon tout verite sa yo. Yo dan ò fòkè tande non. Yeah poze m wè. Yo gade tande. Me Ann fon poze sou kou a tande menn. Nan fon kout poze map swiv yon bagay toujou nan de frèm. Yo poze papa yo. Yo epa mwen ki te mèt mèt koum. Eeh m di w poze poze papa ou pa ka pale avèm nenpòt ou pa ka pale avèm nenpòt jan papa m di w poze poze anbe ok. Yo m pa bon manti men. Nage nan moun do wi. Sa vle di diri.
Yo an tou ka men yo mal mal wè kote m wè diri tande. Mal mal wè bagay la. Pa banm la men papa. Pa banm la men frem. Ou te gen tan mete ti rim papa. Pou yon fanm nèg ap fè sa mesye menm met ti rim.